Wi koman nou ye sa kap fet nou anfom e maten an nou antre lakay ou pou yon lot video kote ke nou ale cheche pote pou ou ou menm ki la deja kap swiv nou kap tande nou ki gen chans pou we video sa. Rann nou sèvis, Gade nan pati anba a, anba a, ok, e, nan pati anba a, kote ke w ap wè yon pati ki ekri abòne. Abòne, do, ou tande, abòne m di w, abòne, sa vle di ke wi abòne, abòne, ou tande, abòne, abòne pou nou. Abòne nan pati anba a ki an wouj la. Si w poko fè sa, depi wè l an wouj konnen w poko abòne. Sa vle di nou vin ak yon nouvo videyo kote ke nou pral montre w kèk bagay m konnen ke ki kapab itil enpe de nou. Kèlkeswa kote w ye, ti videyo sa l ap itil ou. Donk nou vini maten an e pou n pale avè ou pou kèk ti bagay. Donk, anpil moun nou wè ki genyen de difikilte pou yo itilize yo. Donk, nou vini avèk li maten an pou nou montre ou li. Koman li ye. Sa ve di, nou pa jwenn chans, e nou pa jwenn chans pou nou te ale nan yon espas ki genyen yon multip, men nou te selman kote nou te jwenn chans lan pou nou pase ya, nou fèl pou ou. Donk. Pou n kapab fè w viv li. Pa bliye n di w abòne avèk chanèl sa a. W ap jwenn anpil bèl ti bagay, anpil ti blag. Ou menm ki konn ti blag, ti bèl ti bagay k ap fè w ri, k ap fè kè w kontan epi k ap bon pou lavi w, de konsèy tou sa. Pa bliye abòne avèk chanèl Youtube sa a ki se Luinel Maurice baw sa vle di ke wap rantre sou Lunel Maurice sou youtube e wap abòne abòne abòne nou pral baw anpil istwa anpil bagay ki nan nou menm ki nan tèt nou donk pou nou fè w pa de yo pa bliye abòne nou diw abòne de ou poko fè sa depi wap li videyo a gade nan pati anba anba videyo a wap wè yon pati yon bagay ki ekri an wouj yon ekriti ki an wouj klike ladan depi wap poko Ou wè lan wouy konnen klike ladan li poko fèl abòne poun ka bay poun kapab rive alò kotike nou vle rive poun pote bagay pou ou donk ann ale e jodi an kisa nou pote pou ou zanmi nou frè n fè fanmi nou konpatriyòt nou se kòman ou itilize asansè isi an kote nou ye yo rele sa elevadòl donk ou menm ki poko konn kòman pou itilize l wap wè gen moun ki rive ladan mwen menm kap pale avè w la m pèdi kont kòm. m pèdi kont kò m ladan l, m pa t ko konnen l, m pa t ko konnen l, espesyalman nan lopital nou genyen, gran lopital nou genyen ki isit nan rejyon kote n ap viv lan. Anpil moun, si y ap esplike w, y ap ba w istwa yo, ki fè yon bann tan y ap mache nan asansè, yo pa janm kapab rive kote yo vle rive a. Kisa nou vle di? Yo ale kote yo rive a, yo retounen ladan l ankò. Kote yo rive a, yo te ye a, asansè a mouvman an a mouvmante avèk yo, li fè mouvman, apre lè yo gade yo menm kote ke yo te ye avan. Pa bliye zanmi nou abòne avèk chanèl sa a, men sa n ap pote pou maten an se kòman ou itilize asansè. Donk, sa vle di, w ap wè asansè a li gen plizyè. Donk, lakay nou, sa kapab rive gen kèk kote nou pa jwenn espas lan pou nou kapab itilize. Men, kote nou ye, nan peyi kote nou ap viv, sa se sa ki rele, ki fè aktyalite. Kèlkeswa kote ou pase, la majorite kote ou pase, ou jwenn asansè. M ta di ke anpil kote ke yo ou menm w ap sèvi k ap itil ou, w ap itilize kanmenm kèlk. Kel ouvè ou non wap itilizel kanmenm alò wap jwenn yo itilize asansè sa vle di ou menm tou ki ayiti nan peyi nou alò m pa bezwen nonmenl ki lakay nou nan peyi nou nou genyen vizyon a di pou nou a vwayaje map di nou ke si nou vwale nou vwayaje. Eh, sa pa depan nou, ki jan ou rive, petè son viza, petè son lot, mba konnen, ki kapab vini, men, lò ou vini isi an, ti video sa api ti lou, ou menm ki lakay nou nan peyi natif natal nou, nan peyi e kote nou fèt, nou grandi, eh, li ap enpotan pou tande ti video sa, koman ou kapab itilize. Paske lò ou rive nan San Paolo, mda di, kelke swa li meto nan San Paolo, gen pil nèk ki ta bo istwa de yo menm nan San Paolo, Kisa yo pran nan asansè? Sa vle di, kote ke wap pran bis nan estasyon bis, si wap moute 2 ou 3, 4 etaj nou pa konnen, donk pou al fè tikè bis pou vini. Men, si w pa an, si w pa ladan l, garanti ke nou ba ou, wap fè tout jounen w ladan l, wap rete, wap moute, wap desann jiskaske ou gendwa pèdi vwayaj nan si w pa gen yon moun avè w. Men ti videyo sa, lap itil ou, donk pou kapab wè kòman w kapab manevre yon. yon asansè ki se elevador yo rele nan peyi kote nou ap viv isi a la. Sa vle di ke lè w ap gade, lè w rive, w ap viv, w ap swiv videyo an, gade kòman, men nou genyen trè byento nou prale kote gen yon multip de, m ta di etaj, yon tou, m ta di yon 20, yon 17 a 18, an n ale de 10 a. ant 20 a 10 etaj pou ou, pou n kapab ba w esplikasyon an pi byen, men pandan se tan nou poko fè sa pou nou al nan kote genyen anviwon 20 etaj lan, n ap pase avèk ti videyo sa a pou ou menm pou kapab fè l paske lavi an se sa l ye ou fè 1 avan ou fè 2. Donk n ap pran sa a kòm yon premyè etap e anfèt kapab nou menm pou nou wè kòman n te kapab itilize asansè. Sa vle di Pa bliye ou menm ki la a gen moun ki fè tout tan yo la, pakèt tan yo la a, yo isi, ki nan 4, 5, 6 an, yo pa ka, yo pa kapab itilize yon asansè pou yo ale, pou yo retounen. Asansè se ki sa li ye? Se yon ekip de nimewo, w ap wè tout nimewo, tout etaj yo, yo gen nimewo yo depi anba kote ke m ta di ou sòti an. Donk, nimewo 1, tank li sòti nan pati, nan zewo a ki se baz kay lan, l ap kòmanse de, w ap jwenn tout nimewo, si l gen 18 etaj, w ap jwenn de zewo a 18 nimewo ladan l. Lè w rive nan dezi, nan premye etaj lan, w ap jwenn de. n ap di ou, w ap jwenn de 0 a 17 etaj. Sa vle di chak nimewo yo, chak ou moute, y ap retire yon etaj paske gen youn k ap soti, k ap soti jiskaske w rive nan 18 lan. Donk lè w rive, lè nou rive kisa nou pral di ou, a chak fwa ou rive nan etaj ke ou prale, w ap peze nimewo 1 an, w ap peze, lè w nan 0, si w pral nan 1 w ap peze 1. Kan l rive nan 1 an, sa konn rive 3, 4 moun moute l ansanm, pandan se tan ou menm ou pral ou peze nimewo 1, epi gen yon moun tou ki peze nimewo 3, gen yon lòt ki peze nimewo 4, youn peze dènye nimewo 1, donk pou l ale, men nou chak nou pral nan yon andwa diferan nan kay lan. Lè nou rive ki sa k pase? Ki sa w gen pou w konprann la jodi an? Alò n ap pale bagay serye avè w, m panse w ap pran trè trè atansyon pou w kapab tande ki sa n ap di w la. Donk ki sa k rive? Lè w rive ou menm, pandansetan sa w pral fè an, y ap endike w dabò kote ke yo voye w, y ap di w ale nan, w ap peze ou prale nan twazyèm, ou prale nan twazyèm nimewo. Pa bliye nimewo an frè m zanmi m yo, yo pa deyò pòt lan, se anndan lè w antre w ap jwenn nimewo yo. Deyò a l toujou, li toujou genyen, w ap jwenn li genyen 2 flèch. Alè flèch la sèlman pou w peze pou w antre, epi youn pou w sòti. Flèch lan lè w ap peze l pou l moute, w ap wè li ve a li menm li tèt anba, w ap wè ve a tèt anba, lè w ap peze l pou, ta di pou w desann, lè w ap anlè w ap desann, w ap wè ve a li tèt anlè, sa vle di flèch lan desann. Donk lè w rive, pa bliye kèlkeswa sa w pral fè, pa egzanp, ou prale kote ke yo fè egzamen zo an, y ap di w, y ap rive kèlkeswa jan yo di w, y ap di w w ap pran dezyèm etaj. segundo anda. Yo di depi yo di w dezyèm nan, segundo andar, sa w ap fè, lè w rive depi w antre anndan, w ap rive w ap wè nimewo 2 a frè m. W ap wè nimewo 2 a, w ap peze l. Si gen yon lòt moun ki nan asansè lan, e si l ap pase, depi l pase, l ap pase l ap pran w kanmèm. Depi nan wout li ye, lè sot anba l ap moute, l ap ouvri, l ap pran w kanmèm lè w nan wout kote w pase a. Sa vle di, depi w rive sonje nan ki sa w prale. Kan l rive nan 2 an, l ap ouvri, l ap limen, epi nimewo pa w la ap limen, l ap ouvri lè wap soti sa vle di wap wè gen moun gen moun ki konn moun ta sanm avèm ki pèdi nan asansè kòman yo pèdi frèm zanmim yo kòman yo pèdi lè ou sot nan nimewo 1 m ta di ou soti nan nimewo 1 epi ou prale nan nimewo 5 epi konsa tou ou jwenn asansè al pase l pou yon moun nan nan dezyèm etaj lan ki prale nan nimewo 6 donk lè ou rive Lè w rive wap wè sonje paw la, kan l rive lap desann, lap mete w atè epi l fèmen ankò l monte l al mete moun nan lòt kote. Sa vle di se yon bagay pou n trè veyatif, pa bliye ke nou di wi ank abòne, nou pral ba w viv yon ti video ke nou menm nou fè, nou ba w ti egzanp, yon ti egzanp ke nou ba ou kòman ou itilize asansè. An nou swiv konsa ke nou ap vini avèk sa. Nap vini ak 2 ti video pou ou, youn kòman ou itilize E alò asansè e nap vin ak yon lòt ti video pou ou ankò ki ap trè enpòtan kòman ou itilize katon bank paske gen anpil moun ki gen difikilte lè yo fè yon depo pou yo kòman yo itilizel nan pwochen video kap vini pou moutre ou kòman ou itilize kanè bank ou kanè bank ou gen moun ki fè depo pou ou li depi lap voye fich lan ba ou ou pa ka konn kòman w itilize se si w pa ka konn kòman w itilize kredi kredi w genyen kòb ou ba la alò sa w achte kredi yo w pa konn kòman pou w itilize l pou konnen konbyen l ye ki sa ou pral peye sèlman annik pran l jan yo vle yo ba ou l m pral montre w kòman w itilize l ki trè trè enpòtan nan pwochen videyo k ap vini nou ta swete ke w rete swiv avèk nou kòman w itilize asansè. Ya sa se sa ki rele levadòl la ki se dadi dadi ki rele asansè an n ap wè ke gen de fason kèlkeswa depi rantre w ap rantre anndan li toujou gen de flèch menm ke l te gen konbyen etaj valè etaj li ye a oubyen li genyen oubyen li genyen 2 flèch, 2 sèl flèch, youn pou moute, youn pou desann. W'ap wè flèch ki moute, ou wè V a tèt anba, konnen si w peze l l'ap moute avè w. Si w wè V a tèt an, tèt, V a fè tèt anlè a, depi ou fè l, depi ou peze l, dizon l'ap, e, e, li di l'ap desann avè w. Mwen pral montre w, mwen pral moute la, l'ap moute anlè, kòm, kòm etan done, e, asansè sa li menm li gen yon sèl. leve yon sèl etaj donk ki se soti nan pati anba a premye etaj nan ki se 0 an pou rive nan 1 li gon sèl monte wap wèl gen yon sèl yon sèl flèch donk m pral montre ou sa se pou menm si ou genyen difikilte pou antre ladan donk ki trè trè ki trè trè enpòtan pou swiv ti video sa kapab gade l an ale m pral montre ou kòman fè kòman diw ke mwen anba nèt mwen nan premye la mwen pati anba ki nan 0 a Map moute anlè map moute anlè donk ann ale wè la kisa m pral fè la mwen pral peze pati sa ki se ve ak tèt anba sa vle di li tou antre li moute pa gen 2 pati se yon sèl la li genyen kounya la si w gade la wap wè pati sa Pati sa a, menm ke l te gen 5 an, te gen 30 an, te gen 20 etaj, kòm m ap di w, w ap wè tankou sa l ap gen 1, l ap gen 2, 3, 4, 5, 6. Sèlman, w ap peze kote w prale a. Si w prale nan ventyèm etaj lan, w ap peze nimewo 20. Kòm sa a pa genyen l, donk, m ap montre w ke mwen menm m sot nan zewo a la, m ap monte nan 1 an. Donk, depi monte, gen yon pati ki genyen akote yo la yo, e la bouton yo pou peze, wap peze, gen moun gen dwa al peze sa li pa mache, men se la yo bouton yo ye pou peze. Men kòm etan done sa li menm nan ladan yo li ye, m vle n trè konpreyansif, nou trè konprann, menm ke sa se gen 1, 2, 3, 4, sa vle di nonb de etaj li genyen an, wap peze kote ou prale a. Sa konn rive, genyen 3 moun, genyen 2 ou 3 moun ki moute ansanm. Alò, ou menm ou prale nan senkyèm etaj, epi lòt moun nan prale nan premye a. Donk nou peze l ansanm. Men ou menm sonje kote w prale a. Kote w prale a, kou w rive ladann l a plimen, pa bliye pou pa desann ansanm avèk moun k ap desann an premye a. Sa vle di, moun nan gendwa rive la li peze premye an, ou menm ou peze senkyèm nan, men l rive nan premye a l kanpe. Pa bliye moun nan li menm li prale ou menm piko desann, sonje nan ki etaj ou prale, nan ki nimewo ou te peze. Sa vle di pou m montre w. Mwen menm la, kòm m pral nan 1 an, m ap peze nimewo 1 an. Ou konprann? Map pini nan nimewo, m nan zero la, map pini nimewo 1 pou monte. Mezanmi konpreyansif, trè konprann. Sa vle di, kote bouton nou peze a, se ladan l lap limen, kou l rive lap limen, la wap lap ouvri, wap desann. Pa pè anyen. Kèlkeswa sa ou pral fè a, yap toujou di ou ki kote ou prale. Yap di, yap ba w papye, yap di w prale nan dezyèm etaj, oubyen ou prale nan twazyèm etaj. Kòm mwen menm map monte, se te nan premye etaj mwen prale, map peze pre 1 an. Sa vle di, M peze 1 an, la wap wèl limen, kou limen nan 1 an, lap desann. Sa vle di, ou gen dwa rantre anndan de ou pa peze anyen, wap ret anndan frèm, ou pap soti jiskaske yon lòt moun vini yo met ou deyò. Sa vle di ke, oubyen tou, ou kapab peze sa, m kwè klòch sa a se pou yon klòch de notifikasyon, depi ou peze l, wa garanti ke lap soti kanmenm. Ann ale, kòm mwen mwen m pral nan 1 an, map moutre, map peze 1 an la a, m prale pa bliye, mwen di w deja Sa kapab la a, li peze bouton sa li fonksyone, men genyen tou selila ak se sou kote yo. Depi yo rive, m ap di yo bon m yo voye m la, yo di m nan en. Pa pè, pa krent, ou kapab al nan nenpòt kote, ou kapab nan nenpòt kote ou prale, ou monte asansè jan ou vle. Men pa bliye, depi ou anlè, m ap di w sa klè, depi ou anlè, mèt nan dizyèm ou nan ventyèm etaj, depi ou prale w ap desann, Toujou bat pou peze 0 Dakò peze 0 wap desann 0 ap met ou deyò kanmenm kote ou prale ya se 0 kap met ou deyò pa peze lòt nimewo depi ou peze 0 wap sòti kanmenm lap met ou deyò ala ann ale kòm pral nan 1 m peze 1 an la kounya mwen menm map moute la ok sa vle di ke map peze 1 an wap wè 35 pou kanpe la l pa janm deplase li kòm m peze sa li moute sa vle di ke m gentan rive nan 1 an la wè l li menm. Sa vle di regade, sa vle di men li, li gen tan ouvri pou moun sòti. Pa bliye m te di nou ke, m te di nou depi nap monte nap jwenn ve a tèt an, alò tèt anba, men depi nap desann, lè nap ouvri l anlè nap jwenn ve a tèt anba. Sa vle di ke, si wap gade byen la nou pral desann, nou pral desann wap wè kòm se 2. Detay se youn de li ye sèlman, wap gade wap wè ke pa gen de flèch, son sèl flèch wap gen pou moute ni pou desann. Ann ale, m pral itilize flèch sa la pou ke mwen menm mwen kapab desann. Ok, la lap mennen m anba. Epi tout kou sa la wap swiv, lap pran ti tan pou l desann. Wap wè ke li pral louvri la, li pral louvri pou ke mwen menm espesyalman Mwen prale, mwen prale, mwen prale. Kòm m te montre nou deja, m te di nou kòm se yon moute yon desann, wap gade kounya la, map sòti la, m pral peze yon grenn si yo vle ke si desann pa desann. Si tout fwa la pa sot nan nan senkyèm pou alò ou tap sot nan dezyèm pou vin nan premye, ou tap sèlman peze premye a epi lap mete l tap rive nan premye a l mete w la. Men kòm mwen m se sòti map sòti, m bezwen sòti kounya. Map sèlman peze zero a poum ale. M te montre nou deja, sa se sòti map sòti la, m bezwen sòti, map sèlman kotem sòti klèsa m te nan dènye etaj la, nan dizyèm, ventyèm etaj, map desann, map sèlman peze zero, zero ap metem deyò. Sa vle di ke wap wè m pral sòti la, m gentan rive la, map sòti, men kòm sa se peze m peze l, bon nou di nou sa ke Si tout fwa n peze sa dwèl pa mache, n ap peze sou kote a gon bouton k ap bò kote yo la, vle di kèlkeswa w ap wè l ap moute tout fason, pase gen yo mete yo bò isi, gen yo moute bò isi, sa vle di ke la w ap wè ke m ap desann la a, m sot nan 1 an, m ap desann nan 0, sa vle di m peze 0, l ap mete m deyò, ok, m ap desann la a, w ap desann la a, w ap wè ke men kote l rive, men kote pati pa w la ye, l ap ouvri, ou wè 0 a,